Frè Gabe, reponnen, reponn. E ya papa!
Kòman nou ye la brother? Anfòm wi cheri, e ou menm? Tout bagay poze? Nou trè byen wi men avèk Jezi men, nap avanse. Bon bagay. Frè Gabe, rapidman, m pa konn si w tap swiv debi emisyon an. Debi alò live ou fè a. Hein? Ou non e pasem pase epi mò vre wi kwesanm mwen pa tap saj tou poum te just decline li. Ok.
Men kisa m tap di. Kelkeswa jèn mizisyen an, alò se yon live ke m fè pou m ede jèn mizisyen. Kelkeswa jèn mizisyen kap antre nan mizik. Mwen di ke premye sa yon mizisyen bezwen se pwodiksyon. Sa vle di fòk ou konnen sa w ap. fè a, mizik wap fè a, si w se yon rapè, si w se yon gitaris, si w se yon basis, si w se yon chantè, kèlkeswa atis la, pwodui ke w genyen an, kisa w genyen de diferan pa rapò a sa k gen deyò a. Sa se premye jan ou ka choke moun, oditwa w la ka pral tande w la. Paske lè moun nan gen tout yon panopli de rapè pou l tande, M pa kwè ke si w gen yon pwodui epi pwodui a pa gen anyen pou l choke, li pa gen anyen pou l di, li pa gen anyen ki diferan de tout konpetisyon sa a ki deyò a, w ap pa gen mwayen pou yo wè w. Dezyèm bagay, lè w fè mizik la, pou kiyès ou fè l e ki sib ou gen? Pou kiyès ou fè l e ki jan w pral tagèt moun sa a? M ba w yon egzanp byen senp. Son frè Gabe son rapè kap chante levanjil. Donk ligne sa pase nèt. Tande tande eskize wi eskize yon ti mosyon tou piti. Ann ale. Deja m son moun le senyè fè anpil gras e mwen respekte moun spesyalman gen de moun depi yo konvèti yo wè tout lòt moun tankou chyen. Klè. Ou konprann yo trete tout moun tankou kòmsi yo pa moun. Mwen menm map toujou di sa. M pa yon kretyen, m ka di w ke m pral di m son sipè kretyen men m son payen k aksepte Jezi Kris se ki fè ke m vin gon sipè Jezi Kris ki donk m pa meprize pyès moun. Ou konprann? Ki donk klèman e m ap di w antanke pèsonaj m panse se premye fwa nou pale, m sonje gon lè m te voye inbox pou ou paske m te santi sou kè m pou m te di yon bagay ou te reponn mwen, m ka di w brother e nan milye mizikal la ou rete youn nan egzanp ki gen. Ou konprann? On egzanp, kote ke gen bagay ki ka kore, paske pa gen anyen wap fè an Ayiti pou pa jwenn kritik. Ou konprann? Depi ou wè moun pa kritike w, ou mèt konnen ke ou pa egziste. Paske depi ou kòmanse pwogrese, se menm ti nèg pwogrese a k pral eseye ble w. Klè. Ou konprann?
E m panse ke jan m di w lan, e pèsonèlman, m pa yon rapè kretyen men m son kretyen k ap rap. Ou son kretyen kap rap ok men lè w fè mizik la pou kiyès ou fèl?
M fè mizik pou prèske tout kouch moun okontrè si kretyen pa ta tande mizik mwen ankò li tap ankò li pa tap deranje m vrèman paske map fè yon mizik dadorasyon li dedye dirèkteman a Dye men lè m fè yon mizik rap Kidonk rap pa youn nan meyè mwayen k gen pou m adore Bondye. Okontrè rap se yon outil devanjelizasyon li ye, mwen fè l pou m touche yon couche de personne. Ou konprann? A vle di m sible yon kouch moun. Ou konprann? Sa vle di ou sible kanmenm, ou sible yon piblik kanmenm. Nòmalman monchè, ou pa ka ou pa ka ou pa ka pral nan gè ou san w pa gen sib. Kounye an frè Gabe, èske si w fin fè yon rap ou pral nan yon emisyon konpa ou pral vann li?
Bon premyèman m pap rejte pati konpa ditou paske mwen bezwen tout tip moun paske gen moun ki ka fanatik konpa la jodi a la se mwen menm ki pou fè yo tande rap. Vwala vwala men sa mwen vle sa alò sa mwen vle fè pase a sèke map aprann jèn atis yo Ke lè yap fon mizik se pa just rete yo fon mizik. Lè w fon mizik fò w konnen premyèman kisa w genyen de diferan nan sa ke w ap pote a, nan sa ke w pral di nan mizik la, nan beat la, nan jan w monte mizik la, jan w ap fè mizik la. E dezyèm bagay, lè w fon mizik fò w konn pou kiyès ou fè l. E lè w, une fwa ke w konn pou kiyès ou fè l, li fasil pou w al demache mizik sa. Ok rapidman e paske mwen menm son m pap di m son ansyen nan rap kreyòl banm fon ti bak m pap di m son ansyen nan rap kreyòl paske anndan studio a tèlman fè cho men m son nèg ki te m son nèg ki te la lontan sa vle di m te gentan gon eksperyans anndan domèn nan ou la? Yeah klè. Sa m ka di yon moun pèsonèlman e mwen menm lòske m vin jwenn Kris mwen gon liy ke m bay tèt mwen Mwen pa meprize moun, e si ke m tap melanje sa m fè a m tap gentan gen 2 gen 2 kòm m te ka di kontanporen ou kòm si gen moun ki se konfrè w anndan konpa m tap gentan fè mizik ansanm avèk yo. Mwen menm m gon kote m sòti, m gon bagay ke m vize, m gon kote m vle ale tou. Kidonk, pèsonèlman map pale ansanm avè w, lè w ap fè lè yon moun ap fè yon mizik, li pa ka fè yon mizik ki pa ekwivalan. Ann pran egzanp nan peryòd la lè yon moun fè yon mizik pou kowona. Kowona pap rete pou dizan. Kowona pap rete pou ventan. Apre yon peryòd, la va oblije. Mizik ap pase mòd. Menm jan tou, ou fè yon mizik manman, ou fè yon mizik sikonstansyèl. Se chak fèt manman y ap tande l. Ou fè yon kanaval, ou pa ka vle pou y al tande kanaval ou an pandan peryòd vakans. Y ap tande kanaval ou an prèske chak peryòd kanaval. Ou la. Alèz.
Kidonk, lè w ap fè yon mizik, gen mizik ki global, Gen mizik ki global ou gen dwa fè yon mizik, mizik lan ou fèl li rete ki son si son inifòm menm inifòm nan yon ti jan limite paske depi gen vakans ou oblije met inifòm nan nan yon kwen ou rete an koulè. Kidonk lè w fè yon mizik ou fè yon mizik ke wap wè mizik ki fè it an Ayiti se spesyalman mizik plenyen paske toujou gen pwoblèm. Mizik ki fè it nan konpa plis wap wè se mizik kote nèg la ap pale de wap wè mizik ki fè plis it nan konpa yo se kote wap wè moun ap plen paske mwen menm mpa konsome mizik modèn vrèman e mwen akoz de zòrèy mwen akoz de geto akoz de kote wap pase wap toujou tande yon mizik wap wè nèg ap toujou plen pou fanm ba yo rèd nèg ap di w mpaka viv san ou tu es ma vie epi kounye la bon pou mwen menm

Ou di fanm nan tu es mon coeur brother ou san kè wi bon fanm kè bon kè w anben si fanm nan si tu es mon coeur anben kè w nan lestomak yon lòt moun nan moman kidonk moun nan nan lestomak li la vid èske ou konprann sa vle di ipokrizi sou ipokrizi ou la kidonk Non seryezman, e sa pa wè menm menm, m bat, pandan mwen la m ap pale de Jezi, m ap pale de, m ap pale de lafwa, m konnen ki sa Jezi ka fè, Jezi transfòme m, Jezi enpakte m pou m al enpakte lòt moun. Men e sa pa wè rap kreyòl, youn nan rezon ki fè mwen yon ti jan te gen pwoblèm avèk nèg rap kreyòl yo, souvan y ap vann yon imaj ke yo pa genyen. Souvan ke wap wè nèg la di ou gen bèl machin. Sa son bagay m pral rive sou li nan next pati live mwen yo. Kontinye, ann ale. Yeah, wap wè nèg ap pale w de machin, nèg ap pale w gen kòb, tandiske lèl pral fè video a, lal pale avèk nèg kap fè video a, monchè men m pa gen mwayen monchè, si w ka retire 300 dola mwen monchè lap pi bon.
Ayayay pou kisa map friz la pou kisa e la m friz la menn lè frè ap depoze la menn frè a m gen enpresyon entènèt ou a gen pwoblèm man e la menn ayayay menn yoo. Ayayay Frè Gabe live la pa Frè Gabe entènèt ou a gen ti pwoblèm wi cheri Ooh Wololoy Banm gade sim jwenn Banm gad si Banm gad sim jwenn frè Gabe ankò epi pou nou pou nou fèl klotire Ahh Bebe Marley ou cho ok tande ok Bebe Bebe cho pou m relel kòm atis Wi m rasis fèy yo konnen Alo Frè a Entènèt la, entènèt la blom wi la. Ou tap dim ui, ou tap dim ui. Ahh non, gilè, gilè bò kote pam. Wi, gèlè se bò kote paw wi.
Ok, banm mete, banm moutre. Ok, m klè la. Wi, la w klè. Ann ale, ou te rive, pa egzanp, pwoblèm ou genyen avèk mesye yo, se lè pa egzanp yo pral fè yon videyo, yap vann pa egzanp ke yo gen lòt mè. Wè, nòmalman ou wè moun nan gen ipokrizi, li gen li gen sesi li gen selòt bon lap bay yon imaj pou moun ka achtel paske youn nan bagay ke ou ka wè moun nan ap achte an fonksyon de pri ke w met sou tèt ou menm si w antre anndan yon makèt ou ta wè anndan makèt sa li gen yon bagay ki gen nenpòt 5 chif ladan l ou menm ou gendwa di woy gad jan bagay chè men moun ki bezwen nan jòs sa li ka antre l tou pran l w ap wè moun nan ap fè mizik li vann tèt li yon je li nòmal tou si yo pa achte l menm jan tou m gendwa fè yon bon akasan menm m mete l nan yon bon m kraze l nòmal pou moun pa vin machande l Menm jan tou lè gen moun kap fè yon vye diri tou pa bon, menl fè diri a li mete bèl asyèt, li mete mizik ou menm ou panse se yon bon bagay li achte w epi lè w konsome l li pa bon. Sa se aspè maketing nan. Sa se aspè maketing nan. Nòmalman, kidonk poum di w ke ipokrizi an li lè pou kòmsi moun yo ap yon ti jan plis reyèl e sa fè gen de moun tou, map di w sa klèman, m pa konnen w, m pap achte figi w, mwen respekte w pou travay wap fè a. Nou se prèske de moun diferan, ou nan domèn pa w, mwen nan domèn pa m. Ou konprann, ou se yon père de famille, Mwen wè love kwa bay paske mwen menm mwen marye par la grâce de Jésus Christ mwen wè ou gen pitit ou map gade koman ou eseye wap viv ou menm ou konprann sa m di w antan k artiste e map gade w tou antan ke personne clairement brother si non m patap menm ka vin nan live etc m tap just decline janm di w lan brother e gen moun ki projte yon réalité ke yo pa sa wè rezo sosyo rezo sosyo fè tout moun egare. Rezo sosyo fè tout moun egare nèt. M gen dwa vin sou rezo sosyo, e sa pa anpwen gen anpil moun tou, map touche yon ti sijè byen rapid anvan nou retounen nan mizik lan. Wap wè gen anpil moun tou ki toujou ap poste couple goals, yap poste foto madanm yo epi yo montre yap byen pase tandiske anndan relasyon pa gen ankenn vi.
Rezo sosyal.
Yes, pa gen ken fondasyon. Rezo sosyal se tankou chroma key li ye. Ou met imaj ou vle ladan l. Anpil, anpil.
Ou konprann? Kidonk, nou tout nou tounen, ann tounen nan bagay la paske m son nèg la depi wè bagay la nan moute nan nan nou jezi. M gentan wè sa.
M gentan wè sa. Monchè, Frè Gabe mwen panse ke emisyon sa ke m ap fè a se pou mwen Si w vle sèvi de bousòl, si w vle, pa rapò avèk yon pakèt jèn atis ki bezwen emèje, men ki pa konnen, pa egzanp, wout pou w fè pou w kanalize a. Paske anpil nan yo toujou gen tandans panse ke se kolòn, se gwo yo k anpeche m, se paske m pa gen sponsò, ou di mwens paske mwen pa di ke bagay sa yo pa reyèl, Men anpil fwa diferans lan sòti depi nan kalite sa w ap vann nan. Paske pou tout atis, tout mizik yo bon nèt. Tout atis depi l fè yon mizik, mizik la bon. Nan tèt pa l. Men li pa konnen tou ke mizik li fè a, konsomatè ke l vize a tou, èske mizik li fè a pou konsomatè a, èske li se yon machandiz ki vandab.
Bon m fè yon ti parantèz rapidman. Ou wè, rapè pa renmen moun korije yo. M te ap fè rap, m toujou ap fè rap menm si t s on nan yon lòt domèn. M suspèk sa, m sispèk sa, m sispèk ke s on, m sispèk s on tandans ki bay anpil konesè.
Monchè, rapè pa renmen nèg korije yo ditou, ditou, ditou. Bon, brother, li pa bon, ou pa ka vin korije m. Mèt m yon bagay ou pou di l pa bon no way. Men youn nan bagay ke m ap plis di, paske m ta renmen tou travè kon reti nèt. Klè.
Dayou ti nèg brother, men sa wè brother men ou menm tou m ap tann ou brother. Ey, m konnen se yon kesyon de tan. Brother m ap swiv vibe yo, lè maten dèfwa lè ou pran ba w ap tande Stanley George, w ap tande glwa ou. Brother m panse le Senyè ap annik kale w lè l ap annik mete yon kòd nan kou l rale w grip. Brother epi nou Epi brother n fè w al bon kote. Rapidman brother, E wap pran kategori rap menm. Ou wè banm banm banm jis bay. M pa ta vle m pa renmen e sa wè depi la m pa ekri mizik pou mwen. Depi kòmsi m konvèti la pou m al ekri bagay ki pa glorifye Bondye. M ap fè yon bagay ki yon ti jan difisil, wap pale de sèlman Jezi pou fè yon albòm avè l, li pa piyay.

Gen anpil moun ki pa ka konprann sa. Mwen menm, pou m te frè Gab jodi a, gon koridò m te pase. M te fè eksperyans nan mond lan. M vin sa m ye a. Menm jan tou, gon moun tou k deyò a, li poko fè ase eksperyans pa l. Pa bliye, lè w ap pede jwenn moun k ap pede ede w, demen si Dye vle w p ap ka kanpe tèt avè yo pou di yo non. Lè moun rann ou twòp sèvis, demen si Dye vle, l ap tankou arèt pwason nan men w. Gen de sèvis ou pran jodi a la, demen si Dye vle w p ap ka gad moun sa nan je lè l fon derespekte avè w. Anpil fwa gen anpil moun ki bezwen kolonn moun tandiske yo menm yo te ka tounen yon kolonn pou tèt pa yo. Mwen menm m kwè, apa de Jezi Kris, m gen yon grenn kolonn ki se kolonn vètebral. Apre sa m pa gen lòt kolonn. Paske ou wè, pèsonèlman depi ou wè moun nan ap eseye ede w, ede w, dèfwa moun nan konn gentan pwojte yon kalite lakay ou, li gentan vin envesti. Gon woulib yon nèg ba ou se yon envestisman l ye. That's it. Ou dwe l. Ou dwe l. Ou dwe l.
Si l pa yon envestisman, son dèt. Son dèt. Ah ben vwala. Si l pa yon envestisman, l son dèt.
Nòmalman, gon bagay kòmsi ou pran nan men yon moun, son envestisman l ye. Kidonk, pèsonèlman, m ap di tout moun ki nan live la tou, Jezi renmen nou. Ok. An nou retounen rapidman. E. E. Mizik kòman mizik ye se eksperyans avan w resi fè yon mizik mwen menm lè m te fèk kòmanse m te gen moun ki te vle fè m chire kaye m te gen moun ki te vle fè m chire kaye m te jwenn kritik kritik se tankou altè l ye tout otan w ap leve w ap gen plis misk kritik gen de moun tou k ap priye k ap mande Bondye pou leve w Bondye pa ka leve w paske l renmen w poukisa si Bondye leve w kounye a la demen si je vle w ap mouri paske elevasyon gen konba l ladan l. Aktyèlman la, yon moun ki gen 15 followè, li pa ka atann yo pral fè atik sou li ke yo pral bay manti sou li sou YouTube. Men lè ou gen 400 mil followè, ou gen 100 mil, 500 mil followè, ou gen vin pli, premyèman, e pa tout moun ki follow ou k zanmi w. Premyèman, gen moun ki follow pou vin jwenn echèk ou an dirèk. Dezyèmman, gen yon gwoup moun ki vin follow ou tou, li pa follow paske l se fanatik ou. Lè ou pran yon yon ti mouton epi ou mete yon mete yon mete yon lou dèyè l, e pa paske lou a dèyè mouton ki vle di se followè mouton an. Eder gen de moun ki vin follow Eder vin dèyè poul manje w pi byen. Gen de moun ki follow se paske l pa vle pèdi zen yo an dirèk. Li ta renmen pou zen yo toujou la pou bay yo fèt devan l pou piblikasyon yo fèt devan l. Li vin swiv ki tip de moun ke w ye. E sa fè map di w on moun ki konpòte l dwat menm si moun nan vini pou l rayi w, demen si yo pral bezwen nouvo moun ki pou rayi w paske moun sa k te rayi w la ap vin fanatik ou. Jis byen pou byen dwat pou dwat. Klè pou klè. Wè si w wè m gon langaj konsa se pa paske m te konn leve e mizik betiz m te konn fè. Aktyèlman la m yon bagay map m tap fè nan studio a la, ap pale de bagay kritik etc. Yon moun ka di m gon ti bab ki bay dayè si se te pou aparans m pa ta sipoze ap sèvi Bondye. Premyèman m gon ti bab ougan. Ou la? M gon ti bab ougan. Si wap gade klèman, aparamman akoz de akoz de akoz de bagay kowona m yon ti jan rete lakay mwen se studio lakay m vin pa ale nan kwafè pa pridans paske gon nivo m ye la m paka fè m paka fè erè wè dènyèman y antre lakay mwen nèg anba m rantre yo bagay yo yo konpriyole m anndan kay la Bondye pa menm kite m al sote sou yo paske mwen menm m vin on ti jan m wè si m pa pride mwen menm k ap pran l paske m gon liy m gon mesaj m ap bay e ènmi an pa nan griye dan pou m di w kisa brother si aparanman on moun gen dwa di yo gad gwosè bouch misye. Yon moun nan di gad gwosè dan misye, se sa w ka di sèlman, men kounye si m just di w fè yon fanm ke m te mande foto devan l fè yon screenshot avili m. Si m just di w fè yon moun ke m te pale, m te pran yon kòb nan men l di moun mwen dwe yo fè yon screenshot, yo p ap kapab. Yo wè yon aparans pou yo kritike sèlman. Se sèl sa yon moun ka just di. E sa fè lè w mele bak ak byen, moun nan ap just di yon bagay tankou ou menm. Gon ti blag ki fèt, yon ti joke. Mwen m sou rezo yo. Ou la? Bla bla bla. M jis kite w ekspoze. M jis kite w ekspoze. M jis kite w ekspoze menm la. Yes. M te wou bay ki te pase. W ap wè lè moun ap trip sou yo di w m vin sipòte izo la. Sa te fon it. W ap wè moun nan pale. Men moun nan sèlman ka pran sa pou l kraze w. Men l pa p wè tout sa ke w te fè ki bon yo. Bon m di w konn kilè y ap onore w antanke atis? Avan ou fin konvèti, lè ou fin konvèti an wi, avan ou, avan ou mouri wap gentan konvèti wap aksepte Jezi, men ou konn kilè se lè ou mouri brother. Ou wè Desalin, yap, yo renmen Desalin paske l mouri. Yap pale de Katafal, paske Katafal mouri. Yap pale de G-Bobby, G-Bobby te konn vann album li 50 goud, pa gon moun ki te konn achte l. Bondye tou.
Bondye tou, tout moun vin wè valè li lè l mouri wi.

Se yon nèg ki make rap kreyòl. Gen anpil moun ki pa dakò sa, men y ap tann li mouri. Nèg Barikad yo, Rock Fam yo ap tann yo mouri. Ou menm tou, se lè w mouri wi. Y ap fè yon bèl antèman pou ou channmas, epi y ap chante mizik yo pase ke w vle l ou pa. Ke w vle l ou pa, mwen menm, ke w vle l ou pa, jan w wè m di w lan,

Gen moun tou k tèlman jalou. Menm mouri mouri yo fè yon bèl antèman. L al lantèman l wè antèman w tèlman pi bèl li touye tèt li pou yo ka fè yon pi bèl antèman. Pou yo ka fè yon pi bèl antèman pou li wi. Nou rive nan yon tan lavi tout bagay tèt anba wi. Yo frè a menm. M telman kontan, m telman kontan men, m telman kontan. Mon chè, se yon plezi men, se yon plezi. Mwen pa ka konsidere ke nou te rete nan deba, paske nou gen tan ap depase, nap pran de lòt bagay, men se paske l rich. Lè l rich, li vin tankou yon bagay ki telman gen direksyon, telman gen direksyon an ka bale.
Bòdè, ou konn kisa m sanble? M sanble avèk yon 100 dola k nan yon vye anvlòp men.

Se te yon plezi bonè pou m t avè w. E an dènye lye, m se yon nèg ki renmen pale, le poukwa, paske m gen lapawòl anndan m. Jezi Kris se lapawòl ki a ete fèt chè, piske m gentan gen lapawòl la, brother m pa ka, c'est plus fort que moi. Ou konprann? Brother, an premye lye, m ap di 3 bagay. Premyèman brother, an tèm de vi mizikal, ou se yon ikon. Ou fè anpil, brother depi sou konpa kreyòl, Viens chez moi, j'ai les clés. M te timoun m ap gad bagay sa yo, m sonje prèske tout bagay sa yo. M pa vin pran pòz, paske gen anpil moun depi w, kòmsi depi w konvèti w brain wash. Ou bliye tout bagay. E pa vre. Lè Jezi Kris vin nan vi w, li chanje karaktè w men l kite pèsonalite w. Ou konprann? Dezyèm bagay m ap di w ankò, antan ke pèsòn m swiv anpil bon bagay men enèji an vibe la li just nòmal wè brother m swiv wè prèske tout moun depi nenpòt li ta rapè nenpòt li ta chantè depi moun nan gentan gen yon imaj m follow li back brother m ap jis di w sa antan ke pèsòn kontinye son modèl menm si e pa pou moun deyò men pou pitit ou menm paske n pral rive nan yon tan la Ba yo pral pi difisil. Ou wè moun ap fè chawa, moun ap fè bòdè gèt, m se nèg bòdè ki te konn ap pran 30 dola bwa kochon, fimen weed, etc. Malgre m te lekòl kanado, m te fè inivèsite bòdè, m gon linèt la pa gen moun ki ko konnen m avk sak gen linèt la. M konnen trè byen to le senyè banm pèmisyon pou m etire l map fèl. Men e pat pou moun. Sinon 39 goud yo tap fèk kare fini. Bòdè, an dènye lye ankò map jis di yon twazyèm bagay, toujou lapriyè men. Toujou lapriyè. Pa nan kesyon de relijyon. Pa lage lon fwa. Lapriyè di Senyè ak ede w kenbe w gide w men. Brother, m pa konn si se te chwal, si se te bourik, si se te kochon, si se te sa l te ye a, brother toujou lapriyè. Bondye beni w brother, se te yon reyèl plezi pou m t avè w men. Jezi renmen w brother map fè sou anpil tou menn kenbe rèd rèd tchèw. Mèsi frè, banm di w, banm di w emisyon, map eseye fè chak semèn 2 live pou jèn atis pou nou gide yo, pou nou kanalize yo, donk feel free men nenpòt lè w gon ti tan depi wap pase anba live la ou wè m la, fon ti rete gade e si w wè ou ta gen de bagay ke w vle ajoute all open man, se paj ou l ye, se bagay pa w li ye. Mèsi anpil frè a man epi sa pou n di la anpil benediksyon.
Pa gen pa gen kras pwoblèm brother nenpòt lè map repase a map vini men sèlman map toujou pale de Jezi wi. Ou menm ah brother degaj ou brother Jezi gen plas li nan tout bagay. Yes brother Bondye beni w brother rete rete rete. Much love brother pi benediksyon cheri ale. Much love man. Epi epi chak moun ki nan live la Jezi ka fè nanm nou pi blan ke cheve ti Joe. Bondye beni nou bye bye. Yo fè gabe.